Kot bagay la soti mesye? Kot bagay sa soti? Sa pou m ta fè mesye? Eske fò m rele tonton Pay, tonton Tèli? Kenpòt sa k pase, fò m di mesye. Gèèt! M pa konn sa m ta fè la, m ap oblije ale men fò m rele tonton.

Nan lè sa map gon randevou men men apa m pito poko rive sak pase misye toujou ponktyèl wi. Wi Pase
Yon senatè
Polisye pam Sa kap fèt.
Sa pa vin poze la. Ah nèg anfòm wi polisye. Polisye a rive sou ou la senatè. Janm te di w la m te rele w la. Tou senpleman gen lè e janm t ap di w nan apèl lan ke mwen resevwa 2 imaj kote mwen t ap travay sou sa. kote mwen ta vle mennen nou yon envestigasyon kote ke gen de izimaj ke mwen retwouve ki pa korek paske gen de zak sou kap fèt nan katye popilè yo vreman diferan apò ke gen de senatè ki revoke avèk de polisye ki nan sa pa sa e sa vreman konplike men mwen m ap travay pa rapò ke avèk inifòm sou mwen paske peyi an vrèman egzajere map travay an sivil map fè yon polis sekrè alò ki trè enpòtan ok. Monchè ou byen di w jodi a menm se yon bèl inisyativ ke nou mete sou pye an m konn gentan konnen deja nan korelòt la nan asosyasyon korelòt la nou pral wè kòman n kapab fè pou nou regwoupe Staff sa melanje ansanm avèk nou pou ke nou rann travay nou lan toujou posib. Ok mon senatè kè sonb. E bon pou byen di w kòm mwen gentan pran kèlke jou pou m te planifye e pou randevou an jodi an la li enpòtan pou ke nou pran yon randevou pou nou pase kote misye se jodi a deja 2 jiyè.

Map fè yon bagay map jus baw jere e yon bagay pou yo toujou wap pase wè yo pou kapab pran plis detay yo nan bouch yo apre sa daprè sa yo diw epi nap rejwenn ankò pou nou pale ok men pandan se tan tou wap jus pase apre dyalòg wap fè yon ti jès ansanm avèk mesye yo wap mande yo kisa yo ta renmen eske sa yo antre prann lan se yo ki vle antre prann lan ou konprann. Se la nou pral konnen ki sou ki fason nou kapab reyaji ansanm avèk yo. Dapre si yo di nou se pa yo ki ta vle fè l, men se akoz de sitiyasyon, nou pral jere sa yon fason. Si yo di w tou se sa yo renmen tou, nou pral jere sa yon fason. Ou konprann? Sa vle di, e konsa tou, ou konn fè bagay ki pi fasil. N ap jis jere emosyon yo yon fason. Chè, sa fè, san manti menm, m renmen travay ansanm avè w. anlve sèvis ou anpil nan kominote a menm men anlve ok mon senatè pa gen problèm.
Ok m panse ke avèk sa wap pase nan bank lan ok epi.

Sak rive m avèy la epa ti janm te diw la premye yo konn premye bay m te esplike w de senatè a monchè senatè a nou pou yo touye m paske avèy map mache konsa epi m kwaze a de nèg map mache epi m wè yon machin kap raze bò kote m lè lap raze detan m wè nèg yo ouvè pòt machin nan rale zam pou nèg yo pou nèg yo tire m poto sim pa kouri m chofe m anh sa poum fè non. Menn te di w sa menn ou pat dwe tire sou senatè a menn paske w konnen depi w. Tire sou senatè a menn. Senatè a pral pral nan lòt baz menn. Li pral dèyè bandi pou fè vin tiye w menn. So m poko konn kisa pou m fè pou ou la menn. Sof ke m pral rele patnè m nan menn. M pral rele misye menn e non ti match m ye la menn. Ou wè sa m di w la. E non ti match mwen ye la menn. E non ti match mwen ye la menn. M pral rele patnè a menn bra dwat mwen an menn pral rele misye pou misye ka ka dim kisa pou m fè pase mwen menm sèlman m pa ka panse a jan de bagay sa yo menn pase bagay la vin grav li vin grav nan menm menn.
Apèl la ap mal pase tonton. Apèl la ap mal pase menn bagay sa pou misye pral fè nan menn. Mwen apèl la tap mal pase map tande w koulye a tonton.

Si yo lage deyò pou yo tiye w men fòm fè fòm fè tout sak posib poum fè w desann tou swit paske si w pa desann nèg yo ka tiye w men ou konprann. Anben pa gen pwoblèm toujou. Pa gen pwoblèm patnèm pa gen pwoblèm. Anben dakò. Shit man. Sa kap pase pou sa. Fom rele misye la wi men mwen pral fon fason poum rele misye pita la poum ka bal kob pou evrim nan men pou evrim nan ka deplase paske si neg yo tiye misye lap pi mal pou mwen paske gen anpil bagay m bay misye sou whatsapp men epi m pata renmen misye mouri tou men fom fe tout sak depan de mwen e pa yon problem map jere bagay yo misye met poze misye met poze

Sa vle di, se mwen menm avè w ki pou trete ka a. E ou konnen bagay sa a, se mwen menm avè w ka ka trete l. Paske jan ka ye la li difisil pou mwen. Ou konprann? E. Kot trete ka a? Ou konnen nou gen Daline. Fok nou ta voye l a letranje paske bagay la parèt difisil pou mwen. Paske m ap bezwen pou l ranplase m demen. Ou konprann? E fok li ta. Bon jan yo kite peyi an paske jan bagay yo ap dewoule la, lekòl ta sipoze fèmen, bon m tande nèg yo pral fè pil bagay, pral ouvri magazen, bon nou menm kò sa n pa deside pou l pase paske fòk nou voye Darline pati epi sa pou n regle a pou n regle l. Anmyèl cheri Darline gwo timoun m tap renmen Darline ap pale ansanm avè m pou m konnen kisa Josene fè.